Mwen wale manich. Kelkeswa kote w ale, si n ap pale de depatman kote mwen sòti an, w ap jwenn òganizasyon fanm. Mwen te mande sa, men nou konnen ke yo fèk kòmanse avèk kanpay lang. Sa pran tan pou yo rive touche tout moun. Nou menm tou, nou se de sitwayèn angaje, nou se de peyizàn, nou sòti nan zòn rekile nan Repiblik la, nou gen yon devwa tou. Se pa sèlman Leta, se tout moun ki pou mete, kit ou lan opozisyon, lan pati politik yo, òganizasyon fanm yo, òganizasyon baz yo, fanmi yo, legliz yo, vodouyizan, pwotesan kou katolik. E mwen gen opòtinite ke w ban mwen Maksim pou m pale avèk de moun ki lan departeman Sid lan, sitou fanm yo. Paske se yo ki responsab, se yo ki lan mache. Maladi an, son maladi ki pa gen ras, ki pa gen klas. ki pa gen kòm si se pa pou moun ki gen lajan oubyen moun ki pòv, se pa pou moun ki rich oubyen moun ki nwa, fòk yo tande ke jodi an peyi Itali, peyi Lachin, peyi Etazini, peyi Lafrans, de gwo peyi, peyi Kanada, peyi de gwo peyi nan mond lan yo touche jiska prezan e ke maladi an poko rive dirèkteman nan peyi an. Men nou konnen ke mond lan ouvè, nou gen de konpatriyòt li touche. yon ti jan an Repiblik Dominikèn ki resevwa anpil touris, men Repiblik Dominikèn se vwazen nou, se vwazen peyi Dayiti. Gouvènman an pran de dispozisyon, wè, gouvènman ayisyen an fèmen, fèmen fwontyè la, gouvènman dominiken an yè li fèmen fwontyè la, plizoumwen pou 2 semèn. Men sa m te vle di, ke yo pa kapab, yo pa tout moun peyan. Moun di chiti, moun alikè ki pa jwenn alkòl. Se lave men nou avèk savon lave. Mwen menm mwen pa medsen sèt, men nou te pran de fòmasyon nou ka pale avè yo antan ke de moun ki ki plizoumwen ki lan sektè a k ap tande lòt moun. Piga yo tande tout sa moun ap di, fòk yo tande konsèy sanitè yo, tande sa minis sante a di, tande sa medsen yo di, tande sa responsab yo di. Si gen de chèf dòganizasyon ki gen plis mwayen, ki ka swiv de bagay sou entènèt, tande radyo yo ki ap bay de enfòmasyon ki fyab, kote ke premye bagay la se lave men w, lave men w, lave men w, epi pa pa men w, pa, si w santi ke gen moun ki gen grip k ap touse, ki gen lafyèv, yo di fò y al wè medsen, piga w fè dyanostik, sa vle di piga ou menm w ap di men sa l genyen pou kont li. Ale kay doktè. Pou yo ka konnen ki sa l genyen. Evite ke moun ap touse lan figi w pa bon moun, se se rekòmandasyon sa yo medsen moun ki fòme pou sa yo bay, e nou menm nou ka repete yo bay de moun nou konnen ki vilnerab, ki pa gen posiblite pou ale sou entènèt, kot sa depan de kote yo rete a. Men nou konnen tout moun ap koute radyo, anpil moun nan depatman an Anpil moun nan komin nan, nan komin Torbeck oubyen komin Kanperen ap tande radyo a maten an. Nou mande yo silvouplè pran prekosyon, tande konsèy yo e nou mande lekòl yo pou yo fè similasyon avèk timoun yo. Nou mande otorite yo chèche sa vle di lakomin, kote k ap resevwa moun, DGI ou avct pou yo pran prekosyon mete E bokit dlo pou moun yo lave men yo, mande sa lan enstans sanitè yo pou yo kapab kwape, evite ke maladi an vin jwenn nou, paske nou konnen nou pa gen bèl lopital, nou pa gen mwayen, nou pa gen lajan, e tou nou anpil lan peyi an, sitou medam ki lan mache yo, lan mache kanperen, lan mache kafou levi, lan mache okay, lan mache kans ke m toujou ale. Depi monte Kanperen, nou mande tout moun pran prekosyon, lave men nou. Sa pap koute nou anyen ke nou gen yon ti bout savon, nou lave men nou, se sa medsen yo di. Lave men nou, si nou santi ke nou ta gen sentom nan, pa bo moun, pa ba moun la men, pa mete men nou lan zye nou, lan bouch nou pou nou pa enfekte lòt moun.

Wi, nou gen kontak pa WhatsApp e atravè rezo sosyo yo avèk òganizasyon ki afilye nou, avèk senp sitwayen tou. Paske lè w sou paj resipwòk la, ou gen tout kalite moun. E sa fè nou pran prekosyon pou nou pa di kenpòt bagay, paske nou menm nou pa medsen, nou pa enfimyè. Men nou se de moun ki avize ki ka tande yon pawòl e pote mesaj la. Sa nou fè, nou an kontak avèk yo la a, tout moun ap gade e ap koute sa n ap di an. Maten an nou vini la lotri an, se nou menm ki fabrike yon bokit, nou mete yon tèt tiyo ladan, yon teknisyen la lotri an fè sa pou nou resevwa moun chak jou, pou lè moun yo ap antre Vin pran enfòmasyon ke yo lave men yo. Nou fè l atravè rezo sosyo, nou fè l tanzantan sou gwoup dòganizasyon ki afilye avèk nou sou rez sou nan resipwòk nou fè l e nou fè l tou antanke fam deta ki ap dirije yon enstitisyon tankou LEH, Lotri de Leta Ayisyen. Kounye a n ap nou nou apati de opòtinite ke w ban nou, n ap fè l. nan komin yo. Nou menm nou mande tout moun, lè m di tout moun nan, de dirijan lan leta, de senp sitwayen, nan legliz, nan lekòl, nan òganizasyon yo, moun ki lan sosyete sivil, moun ki lan sektè prive a, pou yo fè l lan enstitisyon yo, fè l lan zòn yo. Mwen fè menm egzèsis sa, lakay mwen si moun ap antre, fò moun nan lave men l avèk on bout savon lave, oubyen si nou gon ti alkòl nou mete klowòks pou nou desenfekte dlo an. Nou pa gen gwo posiblite, men si nou mete men, nou tout ap di, nou tout ap di vwazinaj lan sa. N ap di vodouyizan yo vrèman enplike, legliz katolik se chapo ba ki enplike l atravè lemonn. Mwen wè sa yon sa yon monseyè ap fè an Afrik, kote ke y ap ranmase fatra, paske se yon mikwòb ke ke ke maladi an ye. Se sa yo di. Sa espèr moun k ap fè rechèch yo di. Enben, mikwòb la gen mikwòb nou ka pran nan lè a, nou ka pran l nan movè konpòteman nou, lakay nou, nan travay nou, nan lari a. Sa vle di, nou tout konsène. La propreté est de mise sèt semèn, sèt ane oubyen nan epòk sa a. Se tout moun ki pwoprete, se pa majistra a. Mwen ka di w la, mwen lan biwo direktris komèsyal lan. Sa vle di n ap travay sou yon pwojè konsa. Nou te gen yon pwojè pou festival aza E pou premye me, nou konnen pwoblèm foul, nou pa ka lanse, men lotri an pa pral rete inaktif. N ap travay pou nou rann nou itil, sa nou toujou fè depi nou rive, rann nou itil a popilasyon an. Nou ap travay avèk direktè, direktris komèsyal lan pou nou fè de pwopozisyon konsa avèk Natcom, nou ka ale lan lekòl yo, ale gen lise ki mande men ou konnen ke men direktris lotri. Gen otorite sanitè yo, nou pa vle anpyete sou travay ankenn lòt moun. N ap pote men antanke Famdeta, n ap pote men antanke mè, sitwayèn angaje, dirijant dòganizasyon, responsab, pou nou bay le maksimòm de nou menm pou si nan prevansyon gouvènman an ap fè, nan sansibilizasyon k ap fèt, pou nou patisipe pou nou pwoteje sitwayen nou yo, sitwayèn nou yo ki pa gen menm posiblite avèk tout moun. Gen de moun ki ka achte, gen de moun ki gentan gen mas, gen de moun ki gen lòt atik ke yo ka pwoteje yo, men nou konnen ke dlo a, savon an, li ka ede peyizan nou yo. M mande tout moun fèm Leblan, moun Peyan, moun Levi, moun Kanperen, Labòd, Masan, Mèsan, e Manich, tout kote nan depatman Sid lan, Mande òganizasyon de fanm yo, lè nap pale a moun sansibilize yo, pwofesè yo, m konnen ke gen de moun trè, trè avize kanperen, men mande atravè lekòl yo, fè kanpay de sansiblizasyon pou n pwoteje popilasyon an, pwoteje jèn yo, pwoteje timoun yo, pwoteje fanmi yo, an en mo. Nou menm bò kote pa nou, m garanti w Maxime, n ap travay sou yon pwojè pou nou wè kisa n te ka fè a Natcom pou nou touche plis moun. Ok. Voye mesaj de wi. Ou touche yon dezyèm wi. E an lise Philippe Guerrier genyen, epi an kolèj Sen Toma Daken genyen, epi gen yon lòt lekòl n ap chwazi, m pa konnen, Kanperen, Fèm Leblan, Okoto, yon ko, yon lòt komin, yon lòt zòn pou nou mete entènèt atravè e patenarya nou gen avèk Natcom, se 3 ekòl pa departeman. Ok? E te genyen de pwoblèm lè nou fè Miragwàn, te gen de pwoblèm politik. Sa vle di ke lise, lise Prévert de, alò Ecole Nationale Prévert de Miragoâne li genyen entènèt lan. Ecole Clérismé, les Frères Clérismé, se yon lekòl katolik li genyen entènèt lan. Se LEH e Natcom nou bay li. Yo pa gen anyen ke yo peye. Epòk ke yo fè, nou fè enstalasyon yo, te gen de pwoblèm politik. Lè nou vin fè enstalasyon lan lise Toussaint ki lan kapital lan, lè nou fè lise Faustin Soulouque, nan Tigwav, sa fè plis efè paske moun Tigwav vrèman apresye pwojè an, yo vann li, sa ki pat fèt Miragwàn avèk Okay. Men son pwojè ki ap dayè fòm di w map ba w primè an lan, map ba w scoop lan, depatman Nip prè, depatman Nòdès kote prezidan fèt li prè, se pwoblèm e. Corona ki fè nou pa gentan enstale semèn sa hier mwen te dwe mwen te dwe Hinche e jodi an m tap lan departeman Nord'Est pou m te inogire entènèt nan 3 lise vrèman 6 lise 3 lan youn Miragwa youn Mibalè youn Hinche youn Mayisad youn Ferye youn Fort Liberté epi youn Wanament. Sa vle di ke gen 2 depatman ki prè, men n ap tann ke maladi an fè yon ti bese, gen posiblite pou nou konekte avèk foul yo pou n ka enstale. Se yon pwojè ki la pou 10 depatman, 3 ekòl pa depatman. N ap travay sou Grandans, y ap chèche lekòl yo, disi, depi ke epidemi an, pandemi an fè yon ti bese, n ap retounen sou pwogram sa. Jiska prezan nou satisfè. Gen swivi ki fèt, gen mentnans ki fèt avèk Natcom. Si gen pwoblèm, ka rele teknisyen Natcom yo. Pou yo ranfòse ou byen pou yo ranje ti men nou poko jwenn pwoblèm vre pase swivi fèt lan biwo lotri an pou nou konnen kijan yo resevwa entènèt lan eske sa ap mache jiska prezan tout bagay kòrèk nap swiv si gon pwoblèm depi gon pwoblèm yo rele epi biwo santral konekte avèk natcom pou pote koreksyon. Bon, m pa pral site non lekòl la, men gen yon lise ki te eseye akapare pwojè a pou yo, poutan pwojè a se pou timoun yo. E Maxime, moun k ap koute e ou menm ou konnen byen kote m sòti, sa vle di ke m gen yon. M gen yon dèt anvè peyizànri an, men gen yon dèt anvè moun ki gen fèb mwayen yo e se yon devwa pou mwen pou m te fè l. Men pou evite de, bon, de, de, de bay, de skandal gratwi e se yon pwoblèm ke nou te rezoud tou, te gen yon direksyon lise ki te pran pwogra, pou, pwojè a pou direksyon an. Men pwojè a se pa pou, se, li, li touche direksyon an, li men se pou timoun yo ki gen de fèb mwayen paske le nou konnen majorite timoun ki lan lise se de pwoblèm ekonomik ki fè yo al lan lise yo pa gen mwayen pou yo gen gwo telefòn entelijan lè m di yo pa gen mwayen an sa vle di ke li pa ka touche tout timoun yo la ou gon posiblite ke nan sal lan depi gen lòd lan lekòl lan ke lap touche tout timoun yo lè nou te ti gwòm nou te di sa. Kowonaviris la te fèk kòmanse, nou di yo se atravè entènèt ke yo pwopaje pou tout moun konnen pi pre pi pre ki prekosyon pou pran, ki sa maladi an ye, e ki jan ke pou konpòte w nan epòk ke maladi an ap epapiye, ap ap ap epapiye nan mond lan. Se pou sa ou genyen entènèt lan, se pou sèvi dan le sans byen, pou fòme tèt ou, pou enfòme e fòme lòt moun. Se pa pou detwi moun, se pa pou gade sa ki malsen. Nou fè rekòmandasyon sa yo chak kote nou ale e nou mande dirijan yo, sa vle direktè lekòl yo, sansè yo, e prèske tout kote nou ale a tou, sal enfòmatik yo, genyen de moun ki responsab yo. Lise Tousen, mwen se se son dam, e nou apresye sa, chak lekòl yo, nou wè yo gen kontwòl sal enfòmatik yo, nou mande yo pou yo kontinye gade ki sa. Sou ki sit, ki jan timoun yo ap oryante yo pou nou pa genyen yon repiblik de delenkan.

Mwen konnen e mwen touche e pèsonèlman m touche dirèkteman e jan m sot di w la m gen yon kote ke m soti sa vle di gen de pwòch mwen gen yon gen yon batay ke m fè m gen de koneksyon avèk e dòganizasyon de fanm nan prèske tout peyi an mwen ka di ke e lavi an e Bondye trase vi chak pèp chak moun chak fanmi. Lavi an vin difisil pou nou an Ayiti paske dèfwa wè jodi an la si nap fèmen peyi an nou ka gen pwoblèm men tap gade yon repòtaj ki fèt hier nan mache kòman moun yo ap di yo pa gen anyen yo gen konbyen pitit kòman yap fè rete lakay yo nou konprann lè gen yon pandemi konsa lè gen de trajedi. ki tonbe sou sou nou menm antanke moun pa antanke peyi hein paske se lè w pale de coronavirus se li tonbe li li ap li li atake tout moun lan mond lan sa dwe sèvi nou de ekzanp pou nou avanse avanse vle di jodi an la si w pat kan plante yon pye bannann ou gen enterè pou w plante l paske lè gen de pwoblèm ke tout moun ap fèmen fontyè yo avyon pa ka vole bato pa ka vini kòman w ap fè viv. Lèw te konn plante yon pye mazanbèl, on pye karayib, on pye yanm, on pye patat, on pye mayi, elatriye, pwa, se pa yon konplèks, paske diri wap achte a, se plante yo plante l. Mayi moulen ke nou ap enpòte pou n achte a, se plante yo plante l. Nou genyen responsablite pa nou tou nan sa peyi a ap fè fas, paske moun pa plante ankò, men jodi a lè yo fèmen fontyè la kisa nou pral manje? Se sa ki pwoblèm, ke la misère, la souffrance, men la misère, la souffrance fò nou pran desten nou an men, pran kouraj nou a de men paske anpil nan nou, anpil moun kap tandem la konnen byen ke te lèm te leve Marsan te wap pale kote wè radyo a ye la, lan zòn Mersan te gen anpil moun ki tap plante mayi, pitimi, pwa elatriye. Jodi a moun yo pa vle plante. Fòk nou retounen nan lapè. Fòk nou retounen met konfyans lan tèt nou. Fò nou retounen pou nou di ke jodi an gade sa kap pase si Etazini pa voye, pa enpòte diri, la Chin pa pa voye diri ban nou, pitit nou lavi nou an danje. Menm si n pa ta pran korona, nap fè tibèkiloz ki son gwo maladi tou. Epi jan yo rele l nan lang pa nou an nap tebe. Sa vle di nou pap ka kenbe. Nou pap ka kenbe sitiyasyon sa, nou pap ka fè fas a pwoblèm sa yo. Leta gen responsablite. Le parlement ki pa egziste ankò te gen responsablite paske se nou voye e nou vote yo. Men tou nou menm antanke sitwayen nou gen sitwayen sitwayèn nou gen responsablite pa nou. Mwen mande ke tout moun, montre mwen mwen rankontre anpil moun, men pale avè yo, yo ekri avè m sou WhatsApp, ant kanperen, Komin nan, komin Tòbèk gen anpil òganizasyon de vam, fam gen anpil òganizasyon de baz. An nou sèvi avèk sa ki pase a malè pou nou konstwi bonè nou. Apa ke n'ap pran prekosyon epi n'ap pran egzanp pou nou retounen vè latè, paske se latè ki bay lavi. Pou nou travay tè nou yo, pa plede vann tout sa nou genyen pou nou voye de timoun ale Chili, Brezil, Ekwatè. Se pa de peyi ki ki vo plis ke Ayiti. Se sèlman pa genyen solidarite jan pou n genyen l lan. Nou mande tout pou n fè solidarite a moun ki pa genyen, bay lamen, bay konsèy, ede yo pou n ka sòti lan sitiyasyon an. Nou poko gen maladi an, n ap fè prevansyon, men prevansyon pa anfle tèt moun yo ak movèz enfòmasyon. M panse n ap koute radyo maksimòm. Epi, m konnen ke mesaj la ap pase. M kwè nan sa. Medam yo, chèf dòganizasyon yo, legliz, lekòl, e manbo, oungan, ki lan zòn nan, an nou pote lamen fòt pou nou pa viktim pi devan. Mwen remèsye w Maxime, mwen remèsye tout oditè yo, oditris yo k ap koute. Mwen salye tout moun Peyan, Fèm Leblan, Kanperen. Mensah Laborde kap koute radyo an mwen mande yo rete tande konsèy yo mete men nan pat la an nou fè solid medam ki nan mache yo silvouplè lave men nou sa pap koute nou anyen nou gen yon bout savon lave nou lavel e bay mesaj la lakay nou mwen swete nou pase yon bòn semèn m mande Bondye beni peyi an beni departement kem renmen anpil mèsi anpil. Mèsi a ou menm tou, map salye medam resipwòk yo, pou pa gen jalouzi ki nan depatman Sid lan. Mwen mande ou fè mesaj la pase. Mèsi anpil e bòn jounen bon travay.